Naël ki antre lakay ou. Pou yon bel video. E Jan ke nou sot di a non pam se Richard madanm mwen se Naël e nou se yon jèn koup kap viv depi 8 an ansanm e jodi a nou chwazi nou mete vi nou piblik paske nou genyen anpil bèl Surprise, nou gen anpil bèl souvni, nou gen un tas de choses ke nou aprann avèk lavi, ke nou ta renmen pataje ansanm avèk ou menm, nou kwè kap viv an koup tou, ou di mwens ki pral viv an koup. Se pou rezon sa nou deside nou mete vi nou piblik e an plis nou estime ke nou genyen talan, nou ka ede ou jere strès ou. Menm jan ke anpil moun sou rezo a konn ede mwen ma madanm mwen jere strès lè nou genyen, nou panse tou ke se konsa mwen menm a madanm mwen nou kapab ede anpil lòt moun jere strès strès tou. Se pou rezon sa ki fè nou chwazi, nou deside mete vi nou piblik. Men malgre nou mete vi nou piblik men se avèk anpil respè jan ke nou abitye fèl pou lòt moun. Nou swete ke nou nou. Tout fanatik nou yo, nou pral trete fanatik nou yo pral trete nou avèk respè e pou nou pa janm desu ke nou te mete vi nou piblik e pandan ke nap pataje bèl konsèy e istwa lavi nou tou ansanm avèk ou. Kisa wap di an pi cheri?
Mwen te ka ajoute nan respè ke ou di a, y ap ban nou respè e konsa tou y ap jwenn plis respè ke yo ban nou an. Paske n ap vrèman saj ansanm avè yo e pasyant.
Bon, dabò nou menm se yon De nati nou saj, nou saj. E nou pa moun ki vreman, ki vreman tro arogan. E se pou rezon sa k fè nou di ke tout fanatik ke nou pral genyen yo, e trete nou avèk respè. E paske nou vini, nou pa vini pou nou, pou nou nan diskite, ni pou nou rantre nan vi prive lòt. Se vre ke mwen mete vi prive m piblik. Men se pa pou rezon tou nou pral oblije janbe limit ke mwen ba nou an. Deja mwen di nou mèsi pou konpreyansyon nou e pou pasyans nou. Sou chanèl sa a, n ap gen chans pou nou jwenn vlog, prank, challenge e anpil bèl konsèy tou. M santi ke ou vle di yon bagay cheri.
Mwen se sa m ta di yo, ou gentan di yo paske n ap jwenn anpil sipriz sou chanèl la ki ka fè nou plezi e fè nou kontan. Anplis sa tou, m panse ke n ap ka retire strès nou. M panse n ap anti strès pou nou. E non sèlman sa yo tou, nou gen anpil bèl konsèy ke nou genyen pou n pote pou nou. Paske 8 an pa 8 jou, nou genyen pou nou pataje. Bon eksperyans ke nou viv nan relasyon nou an ansanm avèk ou e movè eksperyans. M panse ke sa pral fè relasyon w lan e plis soude lè ke ou tande kote nou soti e jodi a pou nou gen 8 an ansanm e pakou a vrèman te vrèman difisil e jiska prezan l toujou difisil men avèk Jezi n ap lite e Nou la, m panse ke sa ap vrèman itil ou lè ou jwenn yon moun ki gentan fè yon ta de eksperyans ki ap pataje eksperyans pa l ansanm avèk ou epi w pran l mete sou eksperyans pa w. M panse sa ap fè w gen plis asirans, ap fè w rive pi lwen. Non ti cheri? Wi cheri. Bon, nòmalman jodi a se mwen ki entwodui videyo an. E li pa pale anpil mwen espere ke nan lòt videyo an se pou moun ki vwèman renmen pale tou men nou pa bezwen okipe nou map fèl pale nan lòt videyo kap vini e nou menm tou e ankouraje l pou l pale e konsa ke nou mete vi nou piblik e se paske mwen konnen ke nou soti nou fè yon gran pakou gen anpil anpil bèl leson yon moun kapab tire nan lavi nou lè ke nou pataje l ansanm avèk ou. Paske, nan bon, an fèt, nou se 3, nou se 3, e, e, nou poko chwazi montre bebe an. Alò, se pon bebe, bebe jan nou konnen an non, yon jèn jan, yon jèn jan. Nou jis poko chwazi montre l, men famiy lan se, se 3 li ye. E trè byento nap gen chans wè li, m pap di nou nan aprè konbyen videyo, si se aprè 10, si se aprè 15 videyo nap gen chans wè li, men m panse ke nap gen chans pou nou wè, pou nou wè lòt granmoun ki rete nan famiy lan, paske famiy lan kontinye de 3 moun. Malerezman, nou pap jwenn mwen tèlman souvan. Paske mwen menm mwen pa gen tan e mwen travay lannwit e kòm lajounen se madanm mwen plis ki gen tan e sa depan lèm pase lakay mwen nan aprè midi m ka gen tan fon ti tan avèk nou men mwen pa vrèman gen tan m panse ke nap jwenn madanm mwen pi souvan ke mwen menm men depi nou wè madanm mwen nou mèt konnen ke nou wèm paske nou se Nou se 2 moun ki konsa. E depi ou wèm, ou wè madanm mwen, depi ou wè madanm mwen, se sûr ke wap wèm. E m panse ke li menm tou, li trè funny, lap ka retire stress lakay nou.
Se te yon plezi, map mande non pou chak grenn nan nou ki pral gade video a, gadel jiska la fin. Epi pataje l ansanm avèk yon zanmi nou, yon fanmi nou. E pou nou kapab ede nou agrandi chanèl la pi vit ke posib. Paske nou genyen anpil, anpil, anpil bèl sipriz pou nou, pou fanatik nou yo. E ke nou pral gen. M toujou tande labib di lè w bay youn ou jwenn dis. Kidonk, si w ede nou nan sa, Bondye ap ede w nan yon lòt. Exactement.
Deja nan konte sou ou, nou te jis pase fè prezantasyon an paske nou pat ka parèt bloup pou nou tap lage videyo san ke ou pat konnen orijin nou. Nou te oblije pase pou nou te fè yon ti kout prezantasyon e lè ke ou wè videyo yo, e deja wap konnen kiyès moun ki pibliye videyo sa. Bicha mwen diw mèsi pou pasyans ou paske ou te pèdi tan ou pou te gade video a de kòmansman a la fen e babay a la pwochèn. Mèsi.